Sa kap fèt, sa kap fèt hein Jodi a vin pale de HMI Sa gen la, sa gen la hein Nou tout anfòm nou byen Jodi a se yon plezi pou m pale de HMI la just a little bit Pou m fè nou fè konesans avèk sa HMI la Ki se HMI Haitian music industry industry um Nòmalman Etchyamana ki sa li ye se yon endistri ke nou nou rele endistri of course endistri mizikal ki apatyen a nou mizikal ayisyèn ki pèmèt ke nou bay plezi ki pèmèt ke nou fè kè moun kontan ki pèmèt ke nou nou met plezi lajwa sou kè moun eeuh Se yon tèm ke m pa kwè nou adopte l twò lontan, but sepandan nou gen de zan, nou gen de mizisyen ki te pèfòme ou di mwen se travay nan biznis sa a ki pou pèmèt ke nou rive nan nivo nou ye a. But sepandan, mizisyen sa yo, anpil ladan yo petèt te fè anpil move chwa. parapò a jan yo te konn pèfòme, parapò a jan yo te konn pwodui. Yo te fè move chwa, sa ki pèmèt ke ou kapab gade jodi a la gen anpil nèg depi yo fin retrete, nèg la desann atè nèt, nèg la prèske tounen yon pòv lè l fin retrete. E prèv de sela, ou ka wè anpil nèg ki vle tounen nan biznis lan, se pa paske yo gen lanmou de la mizik. an kèlke sòt, men se plito paske nèg la petèt pa gen mwayen, pa gen kòb, nèg la oblije gade se èske l ka tounen nan mizik la pou l fè yon ti mizik pou l fè, èske l ka fè moun kèk moun plezi toujou. Ou konprann? Sa se youn nan rezon. Men si n ap eseye fè, si n ap eseye detaye sa Etchen May la ye, nou konnen ke an Ayiti nou vrèman rich Nou vrèman rich, kiltirèlman palan nou rich, nou ta kapab di sou le plan sosyal nou rich tou paske nou se yon pèp ki vrèman, nou ta kapab di sa, ki kolektif, nou se yon pèp ki renmen moun, nou se yon pèp ki renmen viv ansanm, nou se yon pèp ki renmen pataje. E mizik nou ankò se yon mizik ki ki vrè, ki trèman popilè, m ta kapab di se youn nan mizik ki pi popilè nan karayib la, le konpa kòm tèl. E a tèl pwen ke anpil moun ap mande pou nou, anpil moun vle fè biznis ansanm avèk nou, anpil moun vle pran nou pou nou vin. Mwen menm m poko vin jwe pou yo. But se byen jan nou te kap di a paske nou te gen anpil vibe, anpil good vibe, anpil bon vibe, anpil bon music ki te konn ap jwe men m te kap di approche ki te gen de music la dans le temps e sa pa permet ke nou evolye oubyen sa pa permet ke ansyen atis nou yo kapab reziste pa rapò a presyon lavi ki gen kounye jodi a paske wap gade dans le temps Gen nèg ki te konn fè bèl mizik, gen nèg ki te konn byen etale, gen nèg ki te trè popilè, gen nèg se te le se te le chouchou de la nasyon, mizikalman palan. Bat jounen jodi a nèg sa yo petèt se nèg ki sou bouda yo, se nèg ki pa p mennen anyen, se nèg k ap trennen. Sa montre ke te gen yon movèz jesyon pa rapò a sa nèg yo te fè. Paske lè nèg a fin jwe bal, nèg a wàn, nèg a soti, al bwè kòb, al plimen, al koupe, al fè tout bagay nan otèl. Se sa l te konn fè. Paske jeneralman, avèk nouvèl jenerasyon sa a, Etyèm an la vin chanje. La mizik ayisyèn kòm tèl vin chanje. Nèg yo komèsyalize la mizik ayisyèn. Nou pa wè l sèlman nan ang la pou nou fè biznis, nou pa wè l sèlman nan ang pou nou fè mizik, nou pa wè l sèlman nan ang pou nou mete lajwa sou kè moun, but nou wè l tou nan ang kòm yon anplwayment. Se travay li ye. Pa egzanp wap fè mizik la, pa egzanp yon nèg ki atis, li leve la jwe yon bal, se prèske menm jan avèk yon lòt moun ki leve, ki soti kal bay a 8 è pou 4 è. Moun se travay lap travay. Lè moun se travay wap travay, fòw ka manje nan travay la, fòw ka omwen jwenn yon travay pou sibsiste pa rapò a yon moman byen detèmine. E vwala ke nèg yo, yo pa te konn fè sa, trè sètènman nèg yo pa te konn fè sa, but yo te konn plis vle banbose, banbele, ki bon tou, but fò panse a demen. E nouvèl jenerasyon sa nou gen nan biznis lan, nouvèl jenerasyon sa ki antre nan biznis lan, nèg yo revolisyonè. E lè w pran des individus, kòm m pa vle fè pèsonalite, but sepandan gen des individus, se son des personnes phares, ou konprann, se son des personnes phares. Lè nou di phare la, alò pou moun ki te konn, phare se yon bagay pa egzanp lè gen yon limyè ki frape sou li, ki fè li etensele, ki fè li briye, ki fè li klate kòm tèl. Pa egzanp nou gen des individus, lè w gen Blondedy Ferdinand, on ne peut pas, on ne peut, ne pa parle de Blondedy Ferdinand, c'est une star, c'est une star etwale, c'est une star kom tel, li fè mizik, li fè biznis, e sil di jodi a la li pap evolye nan biznis lan, nan mizik, nan etchenmay la anko la, li gen mwayen nan menl poul sibsiste, poul siyoviv, konbyen atis ayisyen ki ta ka fè, konbyen atis ki nan mizik la depi 30 an, 40 an ki ka fè sa. Te gen yon move chwa, chwa ke yo te konn envesti, ou di mwen se yo pat konn envesti, yo pat gen konsey ki te konn pale avèk yo, montre yo kòman pou yo envesti, nèg yo pa te konn fèl. Mèt jounen jodi a, nouvèl jenerasyon sa, li revolisyone biznis lan. Ou pa ka pa pale de Rutshelle, ki se yon star, mwen menm se yon modèl li ye. Se yon modèl. Rutshelle ta sipoze jwenn plis ankadreman di kote di pèp ayisyen. E nou ta sipoze mete Rutshelle nan yon nivo, paske Rutshelle pa rapò a kote li soti, pa rapò a sa sosyete a di de li, e ke pou l kite tout sa yo dèyè, pou l navige pou l rive kote l ye a, sè di jamè vi, sè di ja, se yon ewo, se yon ewo li ye, ou konprann, se yon ewo, but nou pa wè l konsa, but li travay anpil, e mesye Rutshelle se youn nan atis ki koni mondyalman pale, alò m ap pale nan, nan, nan, nan mizik ayisyèn nan, nan milye ayisyen an, se youn nan atis nou yo ki koni. E te gen de travay ekstwadinè l ap fè. L ap eseye chante ann angle. L ap eseye vann biznis. L ap eseye sa ke ansyen jenerasyon nou yo pa fè. Nèg yo bon, petèt se yon chwa. Petèt se yon chwa, bòt m ap di mwen pèsonèlman analiz pa m, si se yon chwa se te yon move chwa paske w ap vann lè w gen yon mache ki redui, lè w gen yon mache ki restren, lè w gen yon mache ki piti, nòmalman fò w eseye konkeri lòt mache. Si w pa ka konkeri lòt mache, se menm moun pa w yo k ap vin achte nan men w ki deja pa gen ase, ki deja pa gen ase ekonomikman. So, sa di biznis lan p ap mache. Men youn nan rezon ki fè ke atis sa kòmanse ape pèfòme oubyen pwodui nan lang etranjè a, espanyòl, anglè, pèmèt fransè an kèlke sòt, pèmèt ke yo vann pwodui a lekstèryè, fè moun wè yo yon lòt jan. Bon se byen, on di chapo. Mwen menm si m te jwenn e, kòman yo rele e, Rutshelle, m ta pral ba l yon akolad, ou konprann, felisite l pou travay li fè a. Yon bon travay. Ou pa ka pa pale de El Louthier. Ou pa ka pa pale de El Louthier. Bon se de moun ke, pa egzanp, Sa ke ou ka di? Ou ka di yo yo itilize kòmsi la mizik kòm yon echèl pou yo monte pran nivo ke yo vle pran an. Bon se moun ki gen talan ki pa dekouvri. Pa egzanp, anpil moun vin konn L. Loutches nan mizik, but li fè anpil lòt bagay. E li itilize mizik la kòm yon kòm yon kòm yon echèl pou monte pou fè l rive nan nivo kote li a. Moun sa yo se bizismen, business women. Yeah. Yo fè biznis. Yo pran wout di wout bòy. Nèg yo travay, yo fè kòb. Men m pako ka pale de anpil lòt nèg nan etchenmay la konsa ki envesti ki fè mizik but ki fè mizik la travay ba yo lòt jenerasyon lòt lòt mwayen ki pou fè kòb ba yo pa egzanp si nèg la kanpe nan mizik jounen jodi a la a li kapab li kapab siviv li kapab siviv paske li kapab siviv la rezon pou lakèl li envesti lòt kote li envesti lòt kote men konbyen atis nou yo ki fè sa a. Yo pat fèl. Ou di mwen se pat wè pou yo te fèl konsa. But nèg yo chanje bagay la. Nèg yo revolisyone bagay la. Mwen m byen dakò. E ou pran ti piti demwazèl la kòman l sapèl. Se yon moun okay li ye. Darline Descartes. L envesti. Yo pwodui. Pa egzanp lè ou pran jenerasyon nèg ki pase avan jenerasyon moun sa. Sa m ap di a se yon analiz mwen fè. E si nèg sa yo te jwenn konsèy ki te pou pèmèt ke yo envesti nan mizik lan, yo envesti nan lòt bagay pa ak kòb yo fè nan mizik la, nèg yo tap pi devan. Gen anpil nèg la ke trennen yap trennen. E jan wèm diw, lè ou wè nèg la vin la, nèg la vin nan 60 an, nan 70 an, ou wèl retounen ap vin fon ti grenn mizik, se pa se pa l'amour de la musique haïtienne. Sa se paske nèg la bezwen retounen sou sèn mizikal la. Gen yon seri de bagay li rate. Cette personne là, elle a rate le train, but li vle kòm se ratrape tren an ankò, li oblije tounen sou sèn nan, but malerezman se two ta. Se two ta paske nou dan le milye ayisyen, nou dan la mizik ayisyèn, nou gen yon tranch daj, depi moun nan rive ladan nou jis mete moun sa de kote. Ki konplètman diferan pa rapò. a dotre peyi. Paske jeneralman lotre peyi se pa selman jèn moun ki fonksyonè. Ou jwenn gran moun, gen moun 70 an, 90 an, yo toujou ap fonksyonè. Lè a fon konsè se plen. Paske gen de mizik nou te konn fè dan le tan. Gen de mizik lè w ap tande mizik sa yo. Se mizik ki si a yo menm sifi pou te fè yon atis rich. Ou pran de mizik la familia La familia Lavim nan men La familia Lavim nan men Tande Mwen di mwen pa achte kredi Pa achte kredi Mwen di mwen pa achte kredi Mpa achte Sa se mizik a lepòk tout ti moun tout moun nan lepòk mizik sa soti tout moun ap chante la familia Lavim nan men w Mizik sa yo si nèg yo te itilize yo a bon esyan te kapab mete yo nan yon nivo ke yo pa ta bezwen ap pwodui chak semèn oubyen chak chak semèn chak an pou le mwa desanm la wè nèg la bouk pou mwa desanm la tout pou kalandriye misye plen but si l fè 2 mwa ankò l pa jwe l tounen pòv fò n fò n panse mesye panse gran lè w pran de mizik kòm Men elikoptè al ti vaz. Vire vire vire men elikoptè a vire vire tounen men elikoptè se de mizik tout moun ap chante mizik la lè mizik la fèt soti nan kanaval m pa sonje ki kanaval egzateman but lè mizik la fèt soti yo tout moun se elikoptè e menm jounen jodi a si ti vaz ap jwe yon bal la Si l ap jwenn bal la pou l mete l nan yon nivo, li oblije pran elikoptè a. E lè l pran elikoptè sa l ap bat tout moun. L ap bat tout moun. Si ke mizik sa yo te itilize a bon esyon, di mwen si ke yo te fèt nan de lang etranjè pou nèg yo ap pwodui pou dotre nasyon, vann ak komèsyalize avèk dotre nasyon.

Jewografit la fèm Men lè map zon gam lè 5 kontinan Eyy ou ka selebre 30 an maryaj ou San w pa konn a kiyès ou ye Men se lè wap tande mizik sa Wap kapab lokalize Tout fanm yo ta bèl konsa Men yo pa nan menm etaj Chito lò devan pi ba Se sa fòk mwen pale la Map ou 5 kontinan Menm tankou 5 kontinan Yo, se mizik alepòk. Tande mizik la, tout moun ap chante mizik sa a men. Mizik sa sèlman te sifi pou fè ke ou vann mizik sa a. Mizik sa ou chante l an angle oubyen an espayòl. Paske, notre marché oubyen le marché haïtien kòm tèl, se yon mache ki piti. Bat m te ka fè biznis avèk sa men. Gran depansè, gran depansè, eske se vre ou son nonm se de. Yo, alepòk non look gran depansè men. Poutèt sa, si nèg yo te revolisyone oubyen si nèg yo te panse yon lòt jan, alò, jounen jodi a nèg yo kòmanse, nèg yo kòmanse but gen anpil nèg ki regrèt tou. Gen anpil nèg ki regrèt paske jou nouvèl jenerasyon sa a vin ba moun, ansyen moun sa yon leson. Se pa sèlman fè mizik, an, achte bèl tenis, bèl mayo, bèl chemiz bay mete sou ou, bèl machin bay, bèl fanm bay dat, ou konprann? But se envesti, fè kòb ou fè nan mizik la jenere kòb pou ou. But nouvèl jenerasyon sa a, li fè sa nan mizik la. Nouvèl jenerasyon sa fè sa. Men, nouvèl jenerasyon nou gen kounye a, w ap wè tout ti jèn yo la, tout nèg ap envesti. Se pa lamizik sèlman k ap ba yo kòb. But, nèg yo gen store yo, nèg yo gen ti magazen yo, ti bozik yo, ti boutik yo, konprann? Gen sa ki se kay y ap anfème. Yo fè kòb. Bon Gon lòt panse de mizik la Pase gen anpil nèg la ki nan biznis lan la Ki te kapab fè mizik an anglè E mwen map konte sou dwat la de nèg m konnen Ki ka fè mizik an anglè Ki ka fè de bon vibe an anglè E pi ou vann li Paske nou gon gout git Nou gon gita Nou gon gita nan mizik nou an Se du mat Se du jamè vu Pa gen moun ki genyen l Bon nou pa eksplwate l Ou pa wè de nèg tankou Mikaben, Mikaben se yon nèg ki ka pwodui an angle, li ka chante an angle. Ti mesye T Vice yo ka pwodui an angle, yo ka chante an angle. Vibe, Kay, nèg sa yo ka pwodui e chante an angle. E yo ka fè l. Poukisa nèg yo pa chwaze fè l? Paske ou pa ka rete konsantre sou milyonè ayisyen an. Ok m pa gen pwoblèm ou fè yon albòm lan, albòm lan ka gen 10 mizik, ou fè yon 6 an kreyòl epi ou fè yon 4 an angle. Kat an anglè, ou miksel ou vann li. Ou vann li. Non sèlman lap bon pou pèp ayisyen an, lap bon pou ou, epi lap bon m ta ka di pou lendistri ayisyèn, pou le mache ayisyen paske lè moun nan tande wap chante anglè a lap vin aprann anglè. Gen bagay lap vin konnen, ou tou anseye l an anglè. Sa se kote lap bon pou pèp ayisyen an. Dezyèm kote lap bon se pou mizisyen an paske mache ayisyen an se yon mache ki etwa. Lè w fè mizik la nan yon lang etranjè ki popilè tankou anglè, espanyòl, wap gen de kontra alèksteryè ou wal pèfòme, wap fè kòb. Konprann? E kote lap vin bon pou biznis lan kòm tèl se paske lè yo tande gwa djaz sa ap jwe an anglè, lap jwe nan yon lang etranjè, yo pral prete plis atansyon avèk lòt djaz yo e lòt djaz pral imite w piske yo wè ou ale ou fè l an anglè ou reyisi nèg yo pral imite w tou yo eseye fè l e y ap reyisi pa egzanp mesye lè w gade ti mesye nou yo ki nan lari la la valè ti mesye n gen nan k ap freestyle la yo mwen lè m ap gade nèg sa yo k ap freestyle k ap rap freestyle menn yo Si nèg sa se an anglè nèg sa ap pèfòme but malerezman nou pa pale anglè but si nèg sa se nan nivo anglè yap pèfòme men ou monte sou yon stage m pa pral site non nèg la but gen nèg la men map gade men yow nèg yo se fann yap fann moun wi menn se fann yap fann moun nèg yo gon se pou yon leson li ye se pou yon bagay nèg yo retire pakè flow a vini. Hein flo a vini nèg yo gon kapas nou gon kapasite nou jis pa eksplwatel kòm tèl nou pa eksplwate kapasite a ou di mwens espas nou ladanl la pa pèmèt ke nou eksplwatel bon se sa mte jis vle pase nan kanal la poum fon ti pale de etchèmay la kòman eske nèg yo te ka itilize etchèmay la kòman eske nou te ka itilize endistri sa poun vann tèt nou deyò pou le byen de la nasyon pou le byen de nou menm tou e pou le byen de tout moun wy.